Bonjou bonswa pou nou tout, tout ti zanmi chèf èg yo, kòman nou ye? Mwen menm m ap kenbe avèk gras Bondye. Se vre mantalman nou gendwa pa fin rive djanm, se vre mantalman bagay yo gendwa pa fasil pou dijere. Men, tank w ap viv, se tank gen espwa. Tank w ap viv, se tank ou dwe goumen pou kapab ale mye. Donk jodi an jan ke anpil nan nou wèl nan tit video a, mwen pote 10 bagay ki esansyèl yon fanm, hey! lèm di yon fanm, li ka madan marye, li ka yon jèn fi, li ka yon ti demwazèl kap grandi ok, donk lè wap soti ou toujou gon sak a men, anpil fwa nou konn wè medam yo nan lari avèk yon seri de gwo valiz, lè wal deboure anndanl li pa gen anyen ki enpòtan ladann, lè sa ou fè ti visye ti vòlè anvi ralel nan menw Pou granmesi! Enben jodi an, chèf Èv pran le swen, li pran le tan pou l kapab anrejistre videyo sa pou l pataje ansanm avèk ou. Donk ou menm k ap tonbe sou li pou premye fwa, pa bliye, si se premye fwa w ap gade m, abòne ak chanèl la, pataje videyo a, renmen videyo a, kòmante videyo a! Men se konsa w ap ka ede m, se konsa w ap ede m grandi e lè m rive nan nivo ke pou tout moun kapab wè videyo sa moun ki dwe wèl la, map kontan, map di se patisipasyon paw, map di se zèv paw, pliske se ou ki edem grandi avèk chanèl la. Jodi an gen 10 bagay mwen jije ki enpòtan kem chwazi note nan ti kanè sa poum ka vin pataje avèk ou, poum diw ou menm ki se fanm lè wap sòti pa jis pran yon valiz ou plenl avèk djanni, ou plenl avèk kaye, ou plenl avèk yon ekip bagay ki petèt pap itil ou. Jodi a pran ti chèz pa w, pran ti kanè w, vin note avèk chèf Èv selon eksperyans li 10 bagay ki trè trè trè enpòtan e ki ap bon pou ou ke w dwe toujou pote nan valiz ou. Ann kòmanse note ansanm avèk chèf Èv. Nan 10 bagay ki enpòtan ke yon fanm dwe toujou genyen nan sak li, hee premye bagay la, premye bagay la! Ou konn kisa l ye? Se kotèks. Ok, sa nou rele sèvyèt ijyenik lan. Donk nou di li trè enpòtan pou yon fanm gen yon pake sèvyèt ijyenik nan valiz li. Ou pa ka di m ou fi, ou fòme, ou se yon madan marye, ou se yon jèn dam, w ap pran lari, ou pa gen yon sèvyèt ijyenik nan valiz ou pou chanje w. Kit ou te gen règ la deja, kit ou pa t ko gen règ lan, valiz yon fanm, Dwe toujou genyen swa yon pake sèvyèt ijyenik ki poko itilize sa depan de gwosè sa w konn itilize a oubyen ou gen yon ti bous ki gen de twa kotèks ladan ke w kapab rechanje w kèlkeswa kote w rive. Li pa fè bèl pou yon fanm swa al travay swa al lekòl pou règ li vin sou li e ke l pa gen yon sèvyèt ijyenik pou l chanje l pou oblije ap pede di kòlèg la ou pa gen kotèks, prete m yon kotèks e gen moun ki fè l hey chak mwa. Donk map ankouraje w, ou menm ki sitou, sitou pa konn kilè règ ou ap vini, paske ou iregilye, ou pa konn kilè règ la ap vini, ou pa ka kontwole sik manstriyèl ou, ou pa konn si l 28 jou, si l 30 jou, si l 50 jou, si l 10 jou, en, ou pa ka kontwole l, donk map ankouraje w toujou gen yon sèvyèt, yon pakèt sèvyèt ijyenik nan valiz ou, paske li trèzenpòtan, lap evite ou pran nan atrap mengo. Dezyèm bagay ke yon fanm dwe toujou gen nan valiz li, se yon ti twous makiyaj ak yon ti miwa ladan. Poukisa? Se pa chak kote ou rive ou pral makiye, men si ou al travay, ou pase yon jounen nan travay la, anpil fwa vizaj ou merite yon ti retouch. Si tout fwa ou nan travay la e ke ou dwe soti avèk yon zanmi, Si tout fwa e ke w nan travay la ou oblije kouri pase yon lòt kote, donk ti twous lan kapab ede w pou kapab retouche vizaj ou, repase yon ti fa, pase yon ti poud, menm si ou pa oblije gran makiyèz menm jan avèk yon ekip lòt moun, ou gen dwa osi senp menm jan avèk chèf Èv, men w gen yon ti twous kèlke pa nan valiz lan ki gen yon ti miwò, detanzantan ou antre nan douch la, ou fè yon ti gade, ki gen yon ti glòs, ki gen yon ti poud e ke w kapab retouche vizaj ou. Trèzenpòtan, pa vre? Twazyèm bagay ki trè enpòtan ke yon fanm dwe toujou genyen nan valiz li se telefòn ni ak chargeur telefòn nan. Si posib, achte yon backup. Poukisa? Se vre ou ka nan travay ou ka met telefòn nan nan chaj. Ou gen chargeur lan. Men kounya si kounya gen yon difikilte sitou nan ka peyi nou. Ou soti ou pa ka rantre. Men kounya si w gen yon backup nan men w ki kapab omwen kenbe chaj 3, 4 heure de tan, Li se yon atou pou ou. Paske ou pa konn ki difikilte ki kapab rive sou ou tou e ke ou pa ka rantre lakay ou. Ou pa konn ki difikilte tou ki ka genyen pandan yo rele ou yo di ou gon moun ki lopital e ke ou oblije tou al lopital la pou tou dòmi, ou pa ka retounen lakay ou. Donk li trè zenpòtan pou ke ou gen telefòn ou, ou gen chargeur telefòn nan e ke ou gen yon bakòp. Sa se twazyèm bagay ki enpòtan anpil pou gen nan valiz ou. Katriyèm bagay ke yon fanm dwe gen nan valiz li se yon ti bidon jèl dezenfektan. Nap viv nan yon tan kounya ok depi desanm 2019 jiska rantre nan janvye 2020 janvye fevriye mars maladi kowonaviris anvayi tout mond lan donk li trè zenpòtan pou ke ou genyen yon ti jèl dezenfektan. Avan ou te ka toujou gen l paske gen mikwòb, gen tout kalite mikwòb, tout kalite bagay ke w kapab pran lè w touche yon bagay. Men kounye a li vin plis ke enpòtan pou ke ou gen yon ti bidon jèl dezenfektan pou ke lè w lave men w oubyen si w yon kote ou pa ka lave men w ou kapab itilize pou netwaye men w. Se trè trè trè enpòtan. Senkyèm bagay ke yon fanm, yon fanm ki gen fanm nan fanm li, Dwe toujou gen nan valiz li se yon ti bwòch cheve avèk yon ti peny. Poukisa yon bwòch cheve avèk yon peny? Kèlkeswa tip de coiffure ke w te pran an, li te mèt se te pi gwo mak coiffure lan, wap rive yon lè pandan jounen an, ou kapab pèdi chèlbè w avèk coiffure lan. Donk si w gen yon ti bwòch ou kapab fè yon ti repase l, si w gen yon ti peny sitou moun ki gen cheve naturel yo, ou kapab fè yon ti ouvri avèk yon fouch. Ou ka retouche coiffure lan en li trè enpòtan. Epi tou ou ka genyen l nan valiz ou o ka ou ou pa ka rantre lakay ou le menm jou. Map pataje sa yo avèk ou se paske mwen viv eksperyans sa yo. Mwen konn al travay mwen pa ka tounen lakay mwen. M konn panse m soti maten an la pou m rantre, m fon semèn deyò. Ey! Si m pat gen kèk bagay nan valiz mwen, m pa oblije pral mande yon moun li. Ok donk li trè enpòtan pandan ke m gon ti bwòs pou m rekwafe m, m gon ti peny e m ka gon bwòs dan tou. Paske si m oblije dòmi yon kote, sa ka rive se nan nwit m pase dòmi, m pa gen anyen ki di m moun nan gen bwòs de rezèv. E pa gen anyen ki di m non plis si m ap jwenn yon boutik ki gen bwòs pou m kouri achte. Ou pa ka dòmi avèk bouch ou san bwose. Donk se 2 bagay ki trè trè trè enpòtan. Nou gentan sot wè 5, nou pral wè 5 ankò mèt la. Sizyèm bagay ke yon fanm ki gen fanm nan fanm ni, yon fanm ki gen sans responsablite, dwe toujou genyen nan valiz li cheri doudoum yo, se 2 a 3 ti sèvyèt. L ap itil ou paske ou pa janm konnen. Ti sèvyèt, lè m di ti sèvyèt, se pa gwo bout sèvyèt non, ti bout sèvyèt tou piti e ke w kapab genyen ki lave, ki byen plwaye, sa k tankou mouchwa gason konn gen nan pòch yo, Epi ou mete l anndan yon ti twous. Donk ou ka òganize anndan valiz lan avèk plizyè ti twous ke chak gen yon bagay trè enpòtan ladan l. Donk ou pa konn ki kote w ap rive pou ke ti sèvyèt sa li menm li kapab itil ou. Pa bliye ou dwe toujou gen de twa ti sèvyèt nan valiz ou. Setyèm bagay, yon fi, yon madan marye dwe toujou gen nan valiz li oubyen yon jèn demwazèl ki ap sòti e ki ap pase jounen deyò, y setyèm bagay la, li dwe toujou gen e yon plim oubyen yon kreyon ak yon ti pake pòstit nan valiz li. Poukisa? Ou gen dwa nan lari, ou gen dwa pa t konnen w te sipoze pase nan yon reyinyon ki trè enpòtan, sitou ou menm ki gen pitit, donk yo rele w yo di w gon reyinyon trè enpòtan pou timoun nan. Donk lè w pran plim, ou pa janm konn ki tip denfòmasyon ke w ka bezwen note. Donk se pa le moman pou w pral mande yon moun prete yon plim. Donk yon ti plim vann 10 goud, 15 goud. Bat pou toujou gen yon plim e sesi ki ekri nan valiz ou. Paske de nos jours, bon se pa jounenk jodi an sèlman, depi w mande yon moun prete plim, ou gen tandans ale avè l. Ou pral pase labank, ou mande prete plim, ou antre nan lim nan, ou bliye. Ou legliz nan, w ap note yon bagay nan reyinyon k ap fèt la oubyen nan sèvis e e detid biblik lan, Ou note, ou prete yon plim nan men sè Enèl, ou ekri avè l, ou bliye. Se pa vòlò w vòlò non. Donk ou jis bliye remèt li. Donk li enpòtan pou w toujou gen yon plim nan sak ou avèk yon ti pòstit. Uityèm bagay ki trè zenpòtan ke w dwe gen nan valiz ou si w soti w pa ka rantre, se yon ti deodoran. M pale de ti dimansyon ki vrèman piti yo. Donk sa ka rive ke ou dwe gen yon ti deodoran nan valiz ou o ka ou Ou ka fè yon ti twalèt epi ou pase nan yon dezyèm aktivite, ou pase yon dezyèm kote. Lòt bagay la, ou ka gen yon ti mini spray tou kòm nevyèm pwen. Lè m di mini spray, yon ti spray pafume ki nan valiz ou. Si ou dòmi deyò tou ou pa ka rantre, ou pa bezwen mande zanmi an prete tout bagay sa yo paske ou pase dòmi lakay ou. Pa bliye! Chèf Èv ap pataje eksperyans li avèk ou. De bagay ki esansyèl ke m toujou gen nan valiz mwen e ke lè m rive yon kote, m pa oblije al mande prete. Dizyèm bagay, ki se yon lòt bagay ki trè enpòtan ke yon fanm dwe toujou gen nan valiz li, se yon ti pake waps. Genyen ki piti, ki vrèman pa two gran. Donk ou dwe toujou genyen nan valiz ou. Se pa paske ou gen ti bebe avè w non, men se paske antanke fanm, Ou dwe toujou gen yon ti papye waps. Ou ka rantre nan twalèt travay lan ou pral pipi, pa gen papye. Hein? Ou gen waps ou pou eswiye yo. Ou ka rive tou nan twalèt la, ou pral pipi, ou pran waps lan ou siye bouch twalèt lan. Hey! M pa konn si tout moun menm jan avè m, mwen pa ka chita sou bouch twalèt moun fin chita. Donk, fò m toujou gen yon papye ijyenik pou m louvri. Fòm toujou gon ti raps pou mesye e li bon pou wou tou pou ke w ta pratikel konsa. Pa jis rive yon kote ke se swa kay yon moun ou byen nan travay la ki gen anpil moun ou byen nan legliz pou jis lage dèyè w bouh sou yon bouch twalèt w al pipi ou byen w al fè dezyèm nan e ke ou pa siye l. Donk sa ka rive ke sitou nan twalèt piblik yo pa genyen yon netwayaj ki te fèt. Ou byen gen plizyè lòt moun, menm si se pa anndan bòl twalet lan ki sal, men gen plizyè lòt moun ki vin chita sou li. Dakò? Donk li trè enpòtan pou ke ou kapab note. Donk dizyèm bagay lan, se yon ti pake papye waps. Waps lan trè enpòtan, lè w fin pipi pou kapab eswiye w, oubyen avan w pipi, pou w kapab siye bouch twalèt la. Paske pa bliye, gen anpil moun ki itilize twalèt la. Ou pa lakay ou, donk gen de bagay ki esansyèl antanke fi ou dwe toujou gen nan valiz ou. Pa bliye, mwen te pote 10 bagay ki trè enpòtan ke ou menm antanke fanm, madan marye, jèn fi, jèn demwazèl, Sitou ti pitit fòme pou kòmanse abitye mete nan valiz ou. Paske de no jou ou ka sòti, ou pa ka rantre. Ou ka sòti w al travay, sitou moun ki rete lavil, ki al travay lavil e ki abite Kafou. Si w gen machin prive menm, se pa pale. Mwen menm dèyè machin mwen, toujou gen de twa kilòt. Toujou gon rad de rechanj. Toujou gon sondal. Paske w pa janm konnen. Eske n konprann? Donk il fo vivre avèk le tan. Ou konpòte w jan tan an ye a. Ou prepare w an fonksyon de sitiyasyon ke w ap viv ladan l lan. De fason aske, lè w rive yon kote, ou pa oblije al bay traka. Ou ka pase dòmi kay yon moun, men w tou gon bwòs dan. Ou ka pase dòmi ka yon moun, men w gen yon pake kotèks. Ou ka pase dòmi ka yon moun, ou gen ou gen wapps lan pou kapab eswiye w. Donk, tout sa ke m pote pou nou jodi an, se de bagay ke m jije ki trè enpòtan e ke mwen menm mwen toujou genyen nan sak mwen. Ou p ap wè m avèk yon gwo sak nan men m pou l pa gen bagay ki esansyèl sa yo. Paske m viv eksperyans dòmi deyò, m viv eksperyans soti lendi, rantre lakay mwen jous vandredi. M viv eksperyans fè 15 jou deyò san ke m pa ka rantre lakay mwen. Donk li enpòtan gen de bagay pou gen lakay ou nan kòm abitid pou abitye met nan valiz ou paske gen kote wap rive ou pa garanti. Donk gen de bagay ki trè enpòtan jan ke m sot di l nan la pa bliye e ke w sipoze toujou gen nan valiz ou. Ou ka gen plis ke sa m di w la men m ba w 10 bagay. Mwen ba w 2 ti plamen bagay ki enpòtan ke w dwe toujou gen nan valiz ou. Pa bliye pataje videyo sa ansanm avèk yon zanmi, renmen videyo a, Kòmante videyo a, epi ajoute plis bagay ke w konnen ki trèz urjan yon fanm ta dwe genyen nan valiz travay li, nan valiz ke l ap sòti tou lè jou. Donk mwen te vrèman kontan pou m te pataje ti konsèy sa yo ansanm avèk ou ki se eksperyans pa m, jan ke m toujou viv, sa ke m toujou met nan valiz mwen e ki toujou itil mwen anpil fwa nan kesyon al travay, dòmi deyò. Donk ou menm. Abitye tèt ou konsa, epi konsa lè w pase dòmi yon kote. Gen de bagay ou pap bloke pou yo. M te kontan pataje konsèy sa yo avè w. Mwaa! M swete rejwenn ou yon lòt fwa pou yon lòt kalite videyo pi byen toujou.